Ayisyen toupatou kòman nou ye? Byenveni sou Wilmax TV, jodi a nou pote pou ou yon enfòmasyon yon nouvèl ki apèn sòti la konsènan Lèzetazini dlamerik e peyi kay tòt ansanm genyen gwo pwoblèm Moun mouri, anpil moun blese, jiska prezan yo poko kapab estime avèk yon chif ofisyèl de kantite moun ki mouri akòz de gwo pwoblèm ki pase nan peyi Lèzetazini. Genyen omwen pou pi piti 5 eta Ozetazini ki afekte pa gwo devastasyon sa ki te okazyone pa plizyè tònad ki te frape peyi kay Mesye Joe Biden. Rete la, rete branche nap vini avèk tout enfòmasyon an pou ou an detay. Jan nou te anonse ou li a, depi yè genyen plizyè tònad ki pase. E Ozetazini, pami lèkèl genyen 5 eta ki vrèman afekte, minimòm, epi moun se dlo nan zye, se rèl, genyen anviwon plizyè dizèn de mò ki yo gentan anrejistre, jiska prezan se nan peryòd rechèch ke yo ye. E nap anonsew tou petèt nan moman wap tande wap tande video sa, E chif la li kapab ogmante paske jiska prezan yo poko kapab bay yon konsta total. Paske jiska prezan se nan mo peryòd rechèch, se nan moman e reskate yo ye toujou. Donk de tanzantan chif la kapab ogmante. Donk n ap fè ou konnen petèt si w ap tande de videyo sa a, si w ap gade videyo sa a la nan yon moman ki pase donk se posib ke ou kapab jwenn chif la li diferan avèk sa nou ap bay la nan moman men pou le moman e 5 eta ki pi grav yo se Kentucky ki nan tèt lis la ki se youn nan eta ki vrèman afekte pa tònad sa yo e nou gen Arkansas. Nou genyen Illinois, nou genyen Missouri, se nan lis eta sa yo ki plis afekte pa devastasyon natirèl sa ki se plizyè tònad. E n ap fè w konnen tou, nan menm moman an la tou, genyen youn nan gwo depo Amazon, Amazon nou konnen ke se pi gwo e store online kote moun kapab achte an liy ki chita kò li Ozetazini, youn nan depo li yo afekte e pa tònad sa a, genyen mi ki kraze, donk edifis la pa andomaje konplètman, men genyen yon pati nan edifis Amazon nan kote ki sovgade machandiz yo ki andomaje e sa te vin koz lamò de e anviwon 6 anplwaye, selon sa ponpye nan eta sa yo yo te fè konnen de fason ofisyèl. Mezanmi nap mande pou si gen moun kap koute nou la Ozetazini oubyen si w genyen fanmi w ki Ozetazini, rantre an kontak ansanm avèk yo pou w kapab konnen si yo byen. E nap espere ke pa gen plis dega pase sa ke sa nou di yo la, men nou konnen jiskaprezan yo poko kapab bay yon rezilta ofisyèl, se de chif ke yap bay de tanzantan ke yo anrejistre chak konbyen è de tan yo bay de chif, men nou panse ke li posib pou nimewo a kapab ogmante. E nou ap voye senpati nou avèk tout fanmi ki afekte e tou nou ta espere ke tou e zanmi nou frè nou ayisyen parèy nou pa ta afekte nan sitiyasyon sa ki pase lèzetazini donk se enfòmasyon sa yo nou genyen pou nan moman sa nap mande w pou rete abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa epi pou w kapab genyen tout nouvèl nasyonal tankou entènasyonal. Pou w kapab youn nan premye moun ki genyen enfòmasyon sa yo. Mèsi a ou menm ki like, ki pataje, ki kite yon kòmantè ki di nou ki kote w ap tande nou. Se youn nan fason ke ou kapab ede pou pwojè sa avanse. Paske pwojè sa se pou ou, se pou ou n ap travay. Donk chak fwa ou menm kite yon like, chak fwa ou gade yon videyo, ou kòmante l, ou pataje l nan gwoup, se ede ou ede nou e nou pa genyen kòman ke nou kapab remèsye w pou moman sa. Mèsi a ou menm ankò yn fwa, nap ba ou randevou nan yon pwochen videyo trè byento. Babay.